Jodi a, mwen vle pale w de yon gwoup de fanatik nan legliz advantis. Yon gwoup fanatik ki dwòl pou mwen menm. Nan zye pa m, li vrèman funny, li vrèman enteresan. Gwoup fanatik sa, men ki jan yo ye. Si ou menm ou pa dakò yon bagay avèk sa legliz advantis di, silans. Si ou menm ou deside kite legliz advantis, silans. Sa w gen pou di pa m pa gen okenn valè ankò. Sa w gen pou w di pa nesesè ankò. Pase, depi lè w t advantis lan w pa t gen dwa pou w te di anyen ki kont legliz advantis. Kounye a w pa advantis, bon kounye a w pa gen okenn dwa menm. Poukisa w vle pale de legliz nou? Poukisa w vle di yon bagay mal de legliz nou? Poukisa ou gen tout kesyon sa yo de legliz nou? Ou pa ladan l, sou jis silans. Mwen menm, le pwoblèm avèk mwen menm se le fè ke youn nan. Ti taktik sa yo, oswa youn nan gwoup sa yo pa fè m pè. Paske, lè m bezwen di yon pawòl, I'm gonna open my mouth and I'm gonna say it. I'm gonna say it with God's love. M ap eseye di l avèk lanmou Jezi Kris. A de de lontan, m siman de sla, m t ap ouvè l epi m t ap di l nenpòt sa k t ap sot nan bouch mwen. Bèt a de de kounye a ki wè lanesesite pou m di, You know what? M pa ka kite yon. Yon gwoup moun ap entimide m. Map fèl avèk lanmou Jezi Kris but at the same time m pap silans pou ankenn moun. M toujou pale avèk yon bann ansyen advantis oswa yon bann moun ki nan legliz advantis ki gen ki yon jan pwogresif. Yo toujou gen pwoblèm sa avèk gwoup moun sa yo kote ke gwoup moun sa yo toujou bezwen moun silans. Yo toujou bezwen fè silans epi mache avèk status quo a. Mache avèk bagay ki nòmal la. Paske bagay ki nòmal la pa gen okenn pwoblèm. Bagay ki nòmal la pa gen okenn pwoblèm paske l nòmal. Li nòmal nan zye yo. Li nòmal nan zye yo paske depi lè ou piti se sa ou kwè. Oswa yo gen yon kwayans ladan l ki tèlman fò ke sa ou menm, sa w anvi di a, li pa nesesè. Jis fèmen dyòl ou. Fèmen dyòl ou. Pou paske poukisa ou bezwen pale de legliz nou? Ou pa nan legliz la ankò, jis silans. Ou pa kwè nan bagay so jis silans epi kontinye a lavi ou. Ou menm antanke yon moun ki pa dakò avèk yon bagay nan legliz lan, oswa ou menm ki pa dakò a yon bagay avèk nan ansyen legliz ou, ou pa gen dwa pou di anyen. Paske ou menm ou son wobo. Oswa yo vle ou fè w kwè ke w se yon gwo. Jodi a, m vin di w sa, jodi a ou gen tout dwa w pou leve vwa w pou di, men kisa k te toksik, men kisa k te toksik, men kisa k te bon tou. Paske youn nan bagay ke m renmen, ke m te vrèman renmen nan Eklè Advantis, se inison sa ke nou gen avèk youn lòt. Advantis renmen wè lòt Advantis. Yo fyèl wèw lèw yon lòt moun advantis. Men youn nan bagay ki banm pwoblèm anpil tou e m toujou pale de li se fyète sa ki rive nan yon pwen kote ke ou desann lòt moun. M gen yon zanmim jodi a ki ekri sa sou Facebook. Li di, Mwen remake gen kèlke moun depi yo kite yon asanble, yo toujou ap denigre, di tout sa ki genyen ki pa bon, men tankou, Kote yo te ye a pa t gen bonte nan li menm. Mwen pa renmen pale de kesyon relijyon paske se lòm ki vini ak li. Lòm pa vin ak relijyon. An, ak li. Men an menm tan, si yon moun te nan yon asanble, advantis, batis elatriye, ou chwazi kite l, se paske ou granmoun, ou gen dwa pou sa. Hold up, ann kanpe la anvan, anplis, zanmi m nan ki ekri l lan, m se yon advantis. E li mete batis elatriye a, se paske. Fok li metel poul ka parèt jeneralis. Li pa jeneralis vre paske li konnen son pwen lap voye el konn sou ki moun lap voye pwen an. Mwen menm enkli. I'm cool with that. Men ou pa oblije moute ap denigre asanble sa a paske ou pa sèl moun ki soufri oubyen sibi de asanble sa a. M bezwen nou konsantre e e e tande pati sa a. Ou pa oblije moute ap denigre asanble sa a paske ou pa sèl moun ki soufri oubyen sibi de asanble sa a. Ou fè chwa ou, ou santi ki pi bon pou ou an, e ou pa pi bon moun ki te gen nan asanble an. Ou pa san tach non pli. E tout kote gen pwoblèm pa yo. Sou yon fòm, sispann denigre asanble nou te konn mache, paske si yon moun ta pran entènèt lan pou pale de tout defo nou yo, nou pap santi nou byen. Ann stop right here because here's the thing m renmen wè lè gwoup fanatik sa yo ap kon ap defann yon òganizasyon epi yo ap atake vi pèsonèl yon grenn moun ki deside kanpe kont li si yon moun ta leve kont yon òganizasyon ki pwisan premye sa ap fè it's it's normal se discredit the person you have to discredit the person in order pou fè yo pou fè nenpòt sa k ap sot nan bouch yo pa gen ankenn pa gen ankenn valè. So this is what's happening right here. Li di, e si yon moun monte sou entènèt la kòmanse pale de lavi pa ou? Ok. Ki rapò lavi pa m gen avèk yon òganizasyon? Li ale pi fon epi li di konsa, sispann jistifye rezon ki fè ou kite legliz ou, ou granmoun, ou fè chwa ou, paske ou santi l bon pou ou, men se pa sèl ou ki sibi sa legliz fè. Lòt yo subi menm jan an e yo rete. This is the part This is the part ki fè m li sa Sispann jistifye rezon w ki fè w vle kite yon legliz Gen bann lòt ki ap sibi menm bagay la yo deside rete So fèmen djòl ou Èske w wè Èske w wè pwoblèm nan? Pwoblèm nan se le fè ke jis paske lòt yo aksepte toksisite a, ou menm si w pa ka aksepte toksisite a, ou kite fèmen dan w. E se youn bagay ki vin kreye, se se sa, se sa yon bann blan te konn di moun nwa yo. Yo di w, si w gen pwoblèm avèk bagay lan, se oswa w kite oswa w fèmen dan w. Paske, ban m fè w eseye konprann sa pi byen, sa m vle di la. Li di. Si ou menm ou te marye yon moun, moun nan te konn ap maltrete w, epi ou deside kite maryaj sa, fèmen dan ou paske ou pa gen dwa, epi yon lòt moun marye a moun nan, fèmen dan ou paske ou pa gen dwa pale mal de moun sa. Paske gade moun sa la li ap sibi menm bagay lan li pa di anyen li rete. Mòd ide sa yo, ide kote ke ou toujou bezwen moun silans lan, se pa yon ide ki nouvo. Se yon ide mas mèt yo, you know, moun. Kolon yo te bezwen esklav yo silans moun ki rasis yo nan tan 18 nineteen hundred yo te bezwen moun nwa yo silans paske moun nwa yo kap pale yo se moun ki pwoblèm yo ye poukisa poukisa wap pale e youn nan bagay kem reyalize moun ki toujou kite legliz advantis oswa moun ki toujou kite nenpòt relijyon moun sa yo ki kite an yo toujou se yo menm ki pwoblèm nan se yo menm ki pwoblèm nan paske se yo menm ki kite. So si w pat vle pwoblèm ankò, ou te ka rete. Men pandan w rete a, ou pa ka pa dakò ak sa nou di. Nou gen yon woul, nou gen yon liv, nou gen yon manyèl pou suiv, se oswa ou vini ou chita epi w silans, oswa w kite epi w fèmen djòl ou tou. So nan de opsyon yo, pa gen okenn opsyon kote ou menm, antanke èt imen, avèk tout kapasite w, pou w gen okenn libète dekspresyon. Ou pa gen dwa pa dakò a anyen. Ou pa gen dwa pa dakò ke Ellen White pa yon vrè pwofèt. Ou pa gen dwa pa dakò ke doktrin sanktyè la se yon doktrin ki pa nan Bib la. Ou pa gen dwa pa dakò ke pastè sa yo k ap pede pale moun dimanch ma chak samdi yo oswa men se pa chak samdi but chak kwazad oswa ou pa gen dwa pa dakò a anyen. Ou pa gen dwa pa dakò avèk koze radyasyon an paske Si ou ap swiv legliz lan ou deside swiv legliz lan vini fèmen danw fèmen danw paske se li k fè sans fèmen danw paske ou pa k anyen pou di ou kite m gen yon zanmi m ki ekri yon bagay jodi an e I was so happy because I had to share li di moun ki relijye pa pa renmen konvèsasyon ki fè w reflechi yo pa renmen okenn konvèsasyon ki fè w reflechi oswa ki ouvè zye w yo vle pou tout moun tankou yo.

Paske la nous sommes le peuple de du livre nous sommes le peuple du reste so nou se pèp ki gen tout verite an so nenpòt kisa w di aprè sa li pa ka verite paske verite an fini avèk manman mari so si verite a fini avèk Ellen White ou pa gen okenn lòt verite pou Bondye revele w ankò. So fristrasyon an oswa nenpòt ki bagay ou vle di de asanble a, just kite l nan kè w epi move on. Most of the thing that people, I see a lot of people writing on nan entènèt lan, yo vrè. So, se oswa moun relijye sa yo yo pa gen, yo gen yon pwoblèm avèk verite, oswa yo gen, e pa menm verite, yo gen yon pwoblèm avèk reyalite, oswa vrèman yo gen, yo gen yon espri. Kolon nan tèt yo, kote yo vle pou yo kolonize w epi pou yo fè w tounen esklav. Silans! Fèmen djòl ou! Se sa, se sa yo di nou tout. Se oswa yo di moun ki kite Legliz Advantis sa, oswa yo di moun ki Advantis epi ki ap pale òganizasyon an mal. Jodi a m vle di nou sa, libète sa Kris ban mwen pa gen okenn moun ki ka kanpe m. Libète sa Kris ban m nan pa gen okenn moun ki ka, k ap janm anpeche m poze kesyon. Pa gen kenn moun, e menm si w vin avèk presyon kote ke w ap vin di m o e si yo vin pale de lavi prive m, ki mele m? Paske mos nan nou, nou mache sou le fè ke nou toujou pè di, deside bagay paske nou toujou pè pou moun ekspoze nou. Paske nou pa mache avèk padon Bondye nan kè nou. Nou pa kwè ke Bondye padone. Nou pa mande Bondye padon pou yon bann grimas nou fè. Eseye eseye monte sou entènèt lan al pale de grim de de de lavi m. Paske lè w fin pale de lavi m nan, m ka met lavi w bò kote l, m ka met lavi pastè w la bò kote l, m ka met lavi Ellen White bò kote l, l ap menm jan. Ni devan Bondye ni devan lèzòm. Paske nou tout fè bagay ki pa bon. E nenpòt, si ou menm la, ou se yon moun ki kite legliz advantis, epi wap sibi menm menm bagay la, ou se yon moun la, ou se ou se advantis, epi ou just pa mache avèk plis pil grimas fyète sa ke legliz advantis ayisyen ap peye ba nou an, Epi yap baw menm pwoblèm pou silans pou fè si pou silans pou silans lan Jodia m vin baw m vin baw asyans la. Libète w se nan Kris lan ye. Jezi Kris mouri pou l ba w libète, libète pou w pale, libète pou w kesyone, libète pou w di, Wait, this is not right. Gwo bann moun, manyèl legliz tounen Sentespri pou yo. Jodia, m di w, ou ka pran libète w de manyèl legliz. Subscribe sou account mwen an e pataje video a Bondye beni nou nap pa wont lè.